Ebyen yo, tou lè yo ou pran lè, ou konnen. Ou vè jò gason? Wi,
sa wap banm? Koman m fè yi pman ale?

Ou pa janm tande.
Ou di manmi sa, manmi pa kwè m. Mèsi manman. Ale, e lòt gason an, sa lèy fè lakay la? Pa vire gade dèyè. Pa vire gade dèyè.
Non. Enben oke manman.
Fè konsa m ale manman. Mèt ale. Konsa m ale manman.
Kanpe la. Kanpe la. Sa m pou fè a. Sou key pou ale. Mwen, m bay pran vre wi. Ha!

Si w se dyab vre. Si w fout dyab vre. Hum. Moun sa yo ki vin fè derespektan nan lakou m nan la. Al pale yo pou yo pa tounen nan lakou m nan la ankò. Nèg lesou. Apre de jodi m pa p pale w ankò. Wa jouke dyab la. Wa ale lakay. Wa ale lakay. M gen kleren pou m al achte paske m gen travay pou m fè. Gason an m ba li pwen pou l disparèt. Li pa ka pa vin peye m. Pa vin peye! Li pa ka pa vin peye m donk m ba l pwen pou l disparèt. Hum! He! Lèk vin sou! M prale! M prale, m ap kite w la. Se ou k kòmande, se ou k pou kòmande. Lè gason an m ba l pwen an, al chache lajan nan men l kote vil. M ale.
Woy! Apa mouchwa a tounen wouj. Manbo sa a bon tout bon vre. Mezanmi! Travay tounen rouj. Ou pa wè bra tantan se manti lap bay sou mari non. Manman janm wè bra tantan pap bay manti janm wè papi a e ka fè wi man. Hee Asline pa pran bay sa non m gen anpil tan ansanm avèk maranm m pa kwè maranm ap fè bagay sa li pap fè. Manmi lap pale ak mwen pou do sa map pase anba papi wi. Mwen fè se prèv humm fòm gen prèv. Ebyen manmi demen te pa kounya.

Ou panse se te yon vòlè li te ye, m pa t ap gentan konn sa? Manmi m pa di papi vòlè men gen aksyon papi ka fè yo male menm.
Mwen m pa pran m pa pran pawòl moun non mwen menm. Mwen m abitye ap maran m konn tout sa m ap fè. Rakòt byen yo manke vini mal pou wi, yo manke koupe tèt an wi. Adye! M pap ka byen pou moun ankò. Eyy topinò sa menm humm. Sam prepare pou li pou Dye konnen. M gen m jwenn afiche menm wi.

Pase bra tantann fom fe avk bra tantann kite jouda m. Piga nan zanmi kòkòday ansanm avèk pi e ansanm avèk bra tantan pase bra tantan ap mache banm manti sou ò esak nan kou ò la pina ou. Non sa pa anyen ou konnen depim te timoun manmanm te banm sa pou m met nan pòch m pou si lèdmi bare wen ou pa bra tantann tout kotem pase ou pa konnen bra tantann metem lopital lan bra tantann mennenw fi sou wen. Mwen bra tontonn men non fi sou en. Ki bay pinò sa ki m la. Gade madanm fi sa m wè gon kou li n se yap yap yap bwa tontonn manke touye mwen wi. Heyy ou wè zanmi kòkòday sa ou gen ansanm ak bra tontonn nan pa lò pou bra tontonn. Se pat bagay sa madanm. Bra tontonn gon rad sou li ki pa janm chanje sou li on vye rad li pa janm chanje epi gen nenpòt konbyen 50 ane li pa janm benyen.

Ou deja konnen m pa pran sa nan men nou nan men bwa tantan. Ou pap mouri chè, ou pap mouri. Mwen se te m pa ka di kon sa o, ou ay kay bwa kwa. Pandan se tan se lopital m konnen w ale. Lopital mwen kouche bwa tantan mennen moun vin touye mwen wi. O je, je, bouch wè, bouch pale, bouch koze. Kon sa l ap di wi. An ale lakay la.

Fin fè fin fè sa gen koze wi. Yo pa plezi nou.
Yo pa di so nou menm son je nou yo la m paka sipòte yo non. Matche Bondye a de moun yo. Yo pa plezi kriye konpè konpè pa kriye. Depi m tande zanmi w malad m anvi kriye. Wi wi konpè. Monchè bwa tantan monchè. M sonje lontan nou te gen kèk ti jwèt nou te konn fè ansanm. Ahh e vre se vre. Ahh e vre. Ahh bwa tantann monchè.
Ti devinèt wi m vin tire ak ou la bwa tantann. E vre konpè. Ohh bwa tantann. Mwen vin tire li non.
Ohh ou sou tire bwa devinèt. Ahh ahh depi l ka rive lwen l ap rive l wi. Ok bwa tantann kòman n ap fè. Bwa tantann nou pral fè. Wi. M ap fèmen je wen pou w tire m yon devinèt. Ok. Depi m konnen w ap pran s on ti moso Tè nan bouch an depi m pa konnen. Men depi ou konnen y tou, m ap fèmen je m. Ok. Ok. Ti wè nan devinèt la.
E lafimen dife sa y bay? Lafimen dife sa y bay? Enben lafimen dife sa y bay? Se alimèt. Oh! Avan ou gen, ou konn devinèt ou. Ou fè.
M genyen, m genyen. Kounya se ou kap femen je w bra tantan. Ok map femen je w la. E bra tantan. M pase yon kote bra tantan, m jwenn yon moun avek yon chapo. Kisa li ye?
Bra banann. Bra banann?
Enben ok, ok femen je w. M pa pa ouvè je w. Fèmen je w wi. Wi m fèmen li.
Fèmen je w. Ok.
Ok bon bon bouch an konnen. Bon bon m genyen wap di m fèmen je w. Non bwè bannann li te se djondjon l ye. Ah ok ok. Hein fèmen je w.
Fèmen je w konsa. Map pase ti pousyè tè a, lè m fin pase n ap repoze kesyon an. Ok konpè.
Uhmm.

Ey zanmanm yo koman nou ye m salye nou nan non jezi ki gen tout pouvwa mèsi anpil paske nou abòne nou like nou kòmante m remèsi nou anpil swiv rès feyton an lap vini an menm tan map di nou sa pa bliye ay sipòte princess leydji pa gen 2 princess pa gen 3 princess princess leydji sou tiktok